di pou li nan lavi. Ayisyen nou ye avan tout bagay pa bliye sa.
T-set your thoughts nan video sa. Jan misye monte stage la. Paske mwen menm wè misye annik monte stage la, detan Pipo ap chante manmi tanpri a misye parèt. Coming right here. Coming, coming right here. Baz, misye fè detire men dèyè mikro a. Si Pipo pa sou men l, ou wè Pipo se nèg ki sanble kòmsi ki te nan baz yo te konn ap fè e sa k fini ede lòt. Kòmsi lè w kou ap manje bagay sa, misye tire men l, Pipo janbe mikro a byen rapid. Fap! Pipo ap gad misye, sa k ap pase la a? Pipo ap rele sekirite, sekirite a genlè ap ri misye ki monte sèn. Li pa konprann.
Mesye o! Yo, sa w wè de sa la ou menm? Bon euh
pa gen lòt jan pou m mete l mwen menm, fòt pwomotè a. Fòt pwomotè a. Fòt pwomotè a piti.
E antanke djaz, bon nou endistri serye, Etienne Mala pa gen sa. But nou endistri serye. Oh, pa lage l konsa. Pa gen vre. Pa lage l konsa. Pa gen vre paske ou gen pou wè son ti zanmi klas ki t ap fè bal la. E Humm. Bay vag, bay vag kite m, kite m fè pou yo wè si yo bon. Bon, nan, nan, nan, nan, nan. Ou gen pou wè son ti zanmi yo k ap fè bal la. Li pa bon, li pa bon, pa kanik lage nèg la pou lap monte stage konsa ou mwen menm se pwomotè a pou m blem, gon kontwòl ki pou mete sou sa. Mwen menm m blem, m blem fanmi misye kite l sòti a djakèt sa k tap toufe l la. Gen dwa son mank de sikilasyon wi ki fè kap fè l tenten tenten wi ki fè lap li li li tèt li pati. E m pap ba w manti e bon tèt li literalman pati, pandan w di sa vre ou konnen m son moun ki gwo, bon nou tout ka wè m son moun ki gwo, Donk e mabi bon nenpòt kijan w vle mete l m pa pitye mwen gen eksperyans nan domèn rad sere fè moun fè tenten ou ka met yon djakèt sou laviti gon jan l sere w anba ponyè dwèt la lè san pa pase anba bra w piti son bagay ki difisil ou wè jan bon m pa wè jan misye vire misye vire tou won se tèt li tèt la lejè epi m pa bò w manti ou konn kote m wè misye. E pa fòt li vre, se yon bagay ki pran l. Misye pèdi souf nan premye. Nan ki sa gen nan tande a la? E pi misye pa menm konn lirik yo. Mwen menm m pap baw manti, si w ap prepare yon bagay konsa pou vin fè, at least know the lyrics. Non, men se sa rele the spell of the moment. E pi, wè mwen menm pèsonèlman si m ap fè yon bagay konsa, m pa konn si yon sans soumoun a monte m konsa pou m al, bon petèt si m gen yon zanmi m k ap fè yon bal m a fè l tou. E poum ta monte yon stage mal rale yon mikro nan bouch yon nèg konsa. Men si map fè sa se mikro gongi sa map pran premye. Paske fòm kòm non fòm kòmanse amonize a chantè a poul poul santim kap izen epi lèm rive sou li poum pran pal la poum monte pi wo. Gade wap di sa la. Kòmsi m sonje sa rive deja. Kòmsi m sonje sa rive deja. Nan sa?
Kòmsi gon nèg kòmsi nan.
Bon e nan HMI la wi non si se pou HMI la mwen pèsonèlman m rekonèt 2 k fèt. Sa fèt konsa deja la, e tann mwen wi, sa fèt, ou wè sa k sot fèt la la nan bal klass la, li fèt egzakteman menm jan deja, se te, kòman rele patnè a, Djed Choudly ki te fè l a yon epòk, but rezon k fè pa misye a pa bon li menm, afè misye twò pa bon pou l ap fè bagay sa yo. A, ti kò Djed Choudly bon.
Payroll misye manke pou ap fè mòd tenten sa yo.
Misye pa hat, bon, misye pa hat pou li gen nou.
Li ka cho nan li menm. Epi dènye tantativ sou moun ki pi resan. Non, dènye tantativ sou moun ki pi resan toujou. Pa rele l sou moun!
Bon, sorry.
Tantativ. Sou stage.
Wi.
E pa sou moun li ye vre, se sou stage. Wi, se sou stage. Dènye tantativ sou stage, sou mizik moun ki te fèt menm jan an, ke m raple m ankò se. Pa gen. Kòman rele mesye nou te di fò fanmil wont e. Hein? Non pa mesye sa non. Sa santiman l di tankou asye a wi e.

Epa konsa pipo konn lage donk lal ede pipo. Bon m pap baw manti gen dwa sa but misye misye jis mal fèl misye jis mal fèl Mwen menm.
Gen lòt nèg k abitye mande mikwo nan HMA la deja ou konn gen jan ou mande mikwo. M pap kouri m pap kouri m pap bon ok mwen menm sou bò pam m pap blame ke misye pa konn chante paske m pa konn chante donk m pap ka konnen si l tap byen lage or not men m konnen sèl sa m konnen sa l tap fè a pa bon mwen blame moun ki kite l misye e kite misye la li kite lakay li a rad a djakèt sere sa m blame M blem e Moun nan place yo ki kite misye rive devan pot la ki pa fè kot check la pou wè sa ap toufe misye sa son hazard li ye. Epa sa. Kapot la fè fok gon moun ki te fè li se plastik sa. Son hazard li ye misye te yo te ka sonnenl wi. Anba tout limyè cho sa yo like sou stage la ou wè yon nèg ap parèt sou li avèk yon bagay konsa. Yon bagay sere konsa.
Ou kitel pase e met sou li misye monte eskalye pou l ka monte se djabaz konsa wi. Lè m wè misye lè l fè ti reme l te ka tonbe wi. M wont. M pa nèg ki wont fasil. Pa chita plede wont. Non, sa make m. Pa chita plede wont pou nèg sa yo paske ou gen anpil wont pou fè nan lavi w.